Sispann imilye moun! Motivation de Marc, plumenmarc19@gmail.com Nou dwe aprann ede san abese ni imilye moun. Sa bon anpil. Si w wè yon moun ap fè yon bagay ki pa bon nan je w, Monchè pa dil sak fè w sòt konsa sa w pa ka fè la a pran ti pasyans avè l fè zanmi avè l fè w yon jan pou l imite w pou l wè gen lòt opsyon ke l ka fè sa l ap fè a ou yon moun Neglije tèt li, li pran lari tèt gaye, yon ti jan sal, yon fason ki ka fè lòt moun pran l pou sa l pa ye, pale l mal. Tanpri, pa jije l ni imilye l. Ou ka di l, Ou wè rad sa a yo? Ou wè kout peny sa a? Monchè, yo t ap fè w byen wi! La a, moun nan t ap wè gen lòt opsyon, epi moun sa a t ap tonbe fè hit. Eseye. Ede l. Pou soum katye ou remake, se sou lantouraj la entèl mete tout kalite rad ke l lave pou seche. Alò, kisa w ka fè? Olye w fè foto sa l fè a pou voye bay lòt moun fè move piblisite pou li, poukisa w pa fè yon jan pou kapab ede l pou l wè gen lòt opsyon, gen lòt bagay ke l ka fè? Pa trete l de pa eklere, konprann? Sa pa bon. Byen avè l. San imilye l, envite l lakay ou, epi l ap wè kijan w fè, epi li menm, l ap fè l tou. Fè l ede w ranje rad pou seche jan ke ou konnen k t ap miyò, ki t ap pi bon. L ap wè gen yon lòt fason ke l pa t konnen, ke li pral eseye. E, sire sèten, Lap apresye sa paske w fè l e ke w pa imilye l. Yo di w moun sa li gen bon kè wi. Ou tchuipe poutèt koulè po l oubyen kote l rete ak non fanmi l. Ou deklare depi kilè wòch nan dlo Te konn doulè wòch nan solèy. Bon, an m di w, pouki ou pa al pran kontak ak moun sa a? Pale avè l, w ap wè kiyès li ye, epi w ap wè tout sa yo t ap di w yo, oke, se pa menm bagay. Pa trete l de pèp. Lè w di pèp, m konn kisa w vle di. Ou vle di moun ki pa gen mwayen. Oubyen moun mwayen yo limite. Menm moun lan mòn nou trete yo, pa vre? Ou di kareman, yo pa janm fè anyen k byen, yo pale fò, yo pa, ah, tande, yo pa met dezodoran, yo enferyè. Ou ba yo tout move non ki pase nan tèt ou. Ban m di w. Sa w ka fè? Ou ka al pran kontak a moun sa a. Ou ka konn ki jan l te grandi, nan ki anviwònman l te ye. Li pa t nan menm anviwònman avè w, se sa k fè ke l aji diferan. Men ou konprann kèk bagay bokou plis, ou ka ede l pou ke li ka amelyore tèt li san ke Ou pa imilye l. Nan kisa sa ap deranje w? Si w al ede yo wè bagay yo byen oubyen diferan, fè bagay yo yon lòt jan. San ke ou pa oblije pran pòz ke w plis pase moun lan ou plis pase yo. Ou konn kondwi? Tout kote w prale, se otowout. Vitès, vitès ke w fè. Lòt la di w, a! Mwen, m pè otowout wi. Machin yo ap pase twò vit bò kote m. Ou deklare, se bourik li te konn monte, se sa k fè l konsa. Bon, poukisa w oblije imilye l la a? Li jis pa alèz oubyen li poko gen eksperyans ki pou pèmèt ke l ka pran otorout. Pran pasyans avè l, mete l bò kote w, fè yon ti vire avè l, fè l wè ke bagay yo yon ti jan senp, epi sa ap amelyore. Mwen jis ban nou egzanp sa yo. Gen plis lòt toujou. Reflechi e wè konbyen fwa. Nou imilye pwochen nou lè n gen opòtinite avèk konesans pou ede yo e nou pa fè l. Sonje, li pa nesesè pou w genyen ak konnen si sa w konnen an, sa w genyen an, ou pa fè byen avèk li, ou pa ede moun amelyore tèt yo. Li ekstrèmman enpòtan jan w wè tèt ou a. Li gen dwa se pa konsa ke lòt la wè tèt li. Lè w mennen l nan anviwònman ou, ou montre l gen de twa bagay ke l te ka fè diferanman, kwè m si w vle, w ap sezi ke moun sa a vin amelyore, li vin pi bon. Sa m ap di nou, li ekstrèmeman enpòtan pou nou travay avèk moun, ede yo amelyore tèt yo san ke nou pa imilye yo. Sa pa enpòtan. Ou menm tou gen anpil bagay ke w pa konnen. Se yon lòt moun ki te aprann ou oubyen ki pral aprann ou. Men si moun nan ap vin fè l yon fason pou l imilye w, pou l montre ke w enferyè, ou pa prèt tande l e w pap janm chanje. Nou vle ke tout moun amelyore tèt yo, paske l ap pi bon pou ou, l ap pi bon pou yo. Ann eseye fè sa ansanm e chak jou. Motivation de Marc, lebenmarc19 at gmail pwen kòm.